Di nou kisa, paske se ou k konnen, di nou kisa pou Ti Papi fè pou nou ka tande l kòm gita akonpanyatè ou?
Èske se li menm ki pwoblèm nan oubyen se, non li pa, bon se li k pwoblèm nan, li klè, paske si lòt nèg la monte epi ou tande l, epi lè Ti Papi vin pran gita ou pa tande l k ap fè akonpanyeman an. Di misye, di misye kisa poul fè maestro. Dekoupe sa a mwen. Trè byen.
Ti papi fò w reziyen w o son gita akonpanyatè. Ban m repete l ankò. Ti papi fò w reziyen w o son gitaris akonpanyatè nan klass. Toutan klass egziste, w ap toujou yon gitaris akonpanyatè ladan. Ou p ap janm vin yon lead gita solo nan klass amwenke Pozo ta gen yon bagay. CM padon. Mande CM padon. Men misye lead nan kèlke mizik wi maestro. Wi e se, tande, m byen presize pou li. Konprann sa m vle di a. Li se yon gitaris akonpanyatè nan klass. Se akonpanye l ap akonpanye. Fò w reziyen w Pase misye pa gen refleks akonpanyatè. Pase misye son lit gitajis li gen lè ye epi ki ap jwe akonpayman nan klas. Men sa pa fòseman, misye pa fòseman gen refleks akonpanyatè. Dayè, akonpanyatè pa tèlman jwe avèk pik Ou konprann? E misye jwe avèk pic. Sa vin manke, premyèman vin manke dousè nan akonpayman an. Kon di nèg yo akonpayman an pa woule. Akonpayman pa, misye pa kreye, pa vannen konpa. Sa di misye, misye, misye ap twò jwe an zo blòd. Ou konprann? Wap pale de, wap pale de Ti Papi? Ti Papi.
Ti Papi twò doubout. nan sa lap fè yo fòl akonpanye se akonpanye pou akonpanye djaz la lè chantè a ap chante se akonpanye pase akò yo akonpanye fèw tande djaz la ou konprann misye pa fèt pou ap fè grenn nòt lè chantè a ap chante pou ap fè grenn nòt menm jan avèk lead gita a gwo bagay map di w la.
Paske. Fot la akonpayman, pase.
Grenn nòt la, grenn nòt la se sibtilite. On seri de ti sibtilite ke nèg la ap fè.
Grenn nòt la li, li, li, e kòm si na di w, lè w fè grenn nòt la, e kòm si w ta di w, ou gen 2 moun k ap pale oubyen 3 moun k ap pale ansanm. Ou konprann? W ap pale ansanm, ansanm avèk premye gita, ansanm ak chantè a. Fò w fè akonpayman. Ou konprann? Fò w laye anba djaz la. Fò w laye l. Ou konprann? Pase ni tanbou, ni gita akonpayman, ni batri, ni gong, ni bas, se akonpanye n ap akonpanye. Pa gen pesonn ki an solo la. Ou konprann? Se sèl lid gita a ki lib ansanm avèk chantè a. Men Loulou di san pik pou ka pou l ka kenbe? Egzakteman!
Gon gonm, konpa di e gon labou ki anba l. Fò etabli labou a. Klè! Alò m di labou, Klè! m di labou se pou Son dlo, konpa di ak son dlo sal ou pa ka wè anba a. Ou pa ka wè anba dlo a. Si w wè anba dlo a, konnen se pa konpa dirèk. Son dlo sal k ap lage. Konpa dirèk son dlo sal li ye. Wi, twa rivyè k desann. Twa rivyè k desann. Menm senk rivyè menm. Pou n konprann konpa dirèk la, pou timoun yo konprann sa n ap di a, konpa dirèk son dlo sal li ye. Ou pa gen dwa wè wòch ki anba dlo sa a. Se dezyèm gita a ki kreye, ki kreye anbyans lan, ansanm avèk bas la, ansanm avèk kibòd la, ki kreye maji sa a. Ou konprann? Epi lit gita a anwo avèk chantè a. Men tout jazz la se akonpanye, n ap akonpanye konpa a. Ou konprann? Ou pa lib pou ap fè sa w vle. Gon bagay byen espesifik, gon bagay pou kreye, gon kabann pou ranje anba konpa. Se konsa konpa dirèk ye. Yes, maestro.
N ap salye Lesly, Lesly Dauphin. Lesly, bon bagay. E gon patnè la a, se premye fwa nou wè misye, n ap di misye byenveni. Marc Henry kòman w ye? Misye rele Jean Yves B. Ok. Misye di, fòk Ti Papi fè Ti Papi. Nonnonnonnonnonnonnon. Pa gen kesyon de ti papi fè ti papi ya fòk ti papi jwe konpa fòl fè akonpanyeman pa gen ti papi fòk ti papi fè ti papi ya non fòk ti papi
oh mesye pa fè sa mesye nou pa dwe fè sa mesye se ede nap ede djaz yo lè nap fè bagay sa yo nou menm avèk poutine.
Afè sa, tande! Ti Papi ap toujou Ti Papi. Kèlkeswa sa l fè, Ti Papi ap toujou Ti Papi. Men nou di l, fòmil konpa dirèk la gen yon jan l ye. Konpa dirèk la pa yon bagay vay ke vay konsa l ye non. Monchè, ou te ou te toujou konn di yon bagay, epi Mario Devolcy ke nou ke nou te gen avèk nou hier, misye misye di menm bagay la tou. Misye di konpa dirèk la, si w pa gen l nan ou, l p ap obeyi w. Li p ap obeyi w. Yo ap pito jwe l menm. Sa se pawòl paw yo li ye menm Poutine. Mario Deval ti di l yè. Alò fò m di se anba bouch granmoun mwen aprann. M kapab byen aprann li anba bouch Mario Deval si tou. Pase konpa dirèk pap kite w jwe l. Bon bann si w pa aprann kòman l ye. Konpa ti kaka gon jan l ye. Gon jan, gon jan pou dirije l, gon jan pou navige ladan l. Nou, nou wè sa k te rive ma, e, e, e dam ke m renmen anpil lan, Miss Ross? Bon.
Se paske l pa gen konpa dirèk la anndan l. So konpa dirèk la pa obeyi l. Ou pa wè lè l, lè l, lè, lè, lè, lè, lè kibòdis lan ba l kibòd la? Li pa ka fè anyen. Konpa dirèk la, si w pa genyen l nan ou, li p ap obeyi w. Ban m di ti mesye yon bagay. Gen yon seri de metye sou latè, fò w fè kèk jou w ap fè l pou w konprann li. Pami lèkèl konpa dirèk se youn. Konpa dirèk a gen mizè pou w pase ladan l pou w konprann li. Fò w al jwe l an pwovens. Fò w monte kamyon. Atansyon! Fò w al jwe l an pwovens, fò w pran pousyè nan wout. Fò kòd gita w kase. Se fil bisiklèt ou pran pou ranplase kòd gita lè pa gen kòd gita nan zòn nan. Fil bisiklèt?
Oh Lord! Atansyon!
Sa m ap di a se gwo bagay. Fò, fò aprann fè sa lè pa gen bagèt pou jwe, se pye chèz ou pran, ou konnen bawo chèz, e pran l ou pran ou fè l tounen bagèt. Sa se gwo bagay m ap di w la. Konpa dirèk gen yon jan l ye. Konpa dirèk la li mache avèk Li mache ak pwoblèm yo. Se lè w pran nan anpil pwoblèm nan konpa dirèk ou ka jwe konpa dirèk byen. Gade pou w wè. Si se ti mizisyen lavil ou ye w ap vini ou pa gen eksperyans, ou pa al jwe andeyò, lwen, pou dlo bare w nan wout, ann Ayiti. pou ap sot jwe lè w rive se a dezè di maten w rive se tanbou a ou blije frape pim pim pim pim pou reveye tout moun ozalantou sa pa pale w sa se deep konpa dirèk m ap pale w sa pa pale w
sa se soul konpa dirèk la ou konprann son lè gon bal pral fèt fwa l mande fwa l mande pèmisyon pou bal la fèt nan vil la.

Choubo konn ap rele nan ki mizik yo gen yon mizik yo ap fè jewografi la grandans la rivyè fwad la rivyè dè dè lawouyòn lawouyòn enben m di choubou ou wè la grandans wè w ap rele a men men men men kote w ye la a koulye a la grandans ki desann k ap pote bèf k ap pote kabrit lan dlo a k ap pase dlo bare djaz la Di mesye m te pale nou fon semèn. Son fon semèn jeremi. Nou fon semèn jeremi. Non sèlman jeremi an dlo bare nou l koupe n avèk lavil la. Pase gon gwo larivyè lagrandans lan son gwo dlo l ye. Dlo bare nou. M di konsa men men lagrandans lan konsa. Pou a pase tout mizè sa yo. Fò w pase mizè kanaval cha kanaval. Fò fò w fè kanaval an Ayiti pou w konprann sa kanaval ye. Fò w fè tout eksperyans sa yo. Ou konprann? Se pa sa konpa di e ka pa nan son w non. Paske ou.
Pase fò w pase fò w pase mizè pou li wi pou w jwe l. Sa se klè.
Sa se klè. Pou l obeyi w. Pou l obeyi w.
Pou l obeyi w.
Pou konpa obeyi w. M byen renmen mo sa a.
Pou l obeyi w. Pou konpa obeyi w.
Lè w wè Roro ap jwe Ou wè senbal la obeyi l. Se pa menm jan avèk ti nèg Kanada a k ap kanpe sou aparèy voye kò l anba a non. Misye ap pwofou, misye ap pwofou la wi. Voye pale misye. Nou pa swete misye sa Maestro.
Misye ap pwofou la wi. M wè misye kanpe sou aparèy a voye kò l anba. Misye pral konprann byen vit ke konpa dirèk la pa gen sa ladan l.
Oh lord. I'm sorry, se se sa li. Misye pa konprann byen vit ke konpa Djeka pa gen sa a ladan. Misye pa raple w, misye pa raple w Almando, maestro? Nan, nan, nan, e, nan, nan fason ke l ye. Nan ti jwèt li yo, uh.
Almando a se. Misye nan televizyon l wè sa a wi. Almando a se te yon veritab sipèsta wi, andan DP. Non, Armando Soto, bon m ap di w, te gen yon seri de mizisyen lan konpa dirèk ki te misterye. Lè w wè nèg sa yo yon jan pè, Armando se te youn ladan yo. Ou pa konn sa l pral fè, se, misye se yon nèg ki te yon djaz pou kont li. M pa konn si nèg ki te gen tan konn Armando yo. Yes!
Lè wap tande pale de mayo de volcy lèm ti moun map tande pale de de volcy men m konprann son nèg son bagay enposib li te ye e konsa konpa te ye sa vle di chak grenn jwè sa yo te gen bagay pa yo lè wap tande pale de Hermano bon Hermano an menm se yon bagay ou te espere wè dayè non misye yon jan biza. Hermano se se son bagay nòb li te ye lontan lè w te ti moun ou te konn ap gade mizisyen Lè w te konn ap tande pale de ti manno, pou mwen menm ti manno se nan menm linye avèk Bob Marley l te ye. Yes. Yes. Lè m ap tande pale de, m te gen yon sè m, yon grann sè mwen ki te Pòtoprens, li te konn ap tande pale de ti manno, alò lè l vin, lè l vin nan zòn nan l ap esplike nou sa k ti manno a. Se yon bagay enposib de wè. Premye fwa m wè Caribbean 500 nan televizyon. Se yon bagay enposib li te ye. Èske w wè jan konpa Dierka te ye? Te gen yon, te gen yon, te gen yon fose ant konpa dirèk la avèk piblik la. Li pa melanje menm jan koulye a la. Lè m ap tande pale de Cubano, se yon bagay enposib wi. Bal konnen m tap wè koubano nan vim non. Yes yes. Ba ou wè janl te ye. Lè wap tande pale de bossa combo kap jwe ibolele bagay wap wè man ee chantè a cajuste avèk bab li bagay ou te panse son bagay enposib te gon bagay ki te nan tèt ou ki te kreye nan tèt ou nou tout ti moun te konnen tabou combo gen avyon gen studio pa yo nou te konnen sa
Se pat tout voum se do ou wè la koulya yon nèg parèt li li met de grenn zanno li fon tatou lan ponyèt li epi epi li atis non pat gen moun ki te konn met tèt yo atis non son lòt gwoup son gran konpayi ta konn di misye atis wi. M renmen sa anpil maestro ooh sa sa fò pat gen moun ki te konn met tèt yo atis wè. Non pat gen sa.
Pa t gen moun alepòk pa m ki pou te parèt pou vin o son atis pa konn kote w soti pou pran ta kou konpitè vin fè djak. Se travay ou travay anpil you pay your dues man ou peye sa w dwe peye. Fò w peye dues ou. Yes.
Epi epa met de grenn zanno, met tèt ou koulè ble, bab ou koulè jaune epi w parèt o son atis. Non pa t gen bagay konsa. Pa t gen bagay konsa. Se pou w wè se sa k fè atis ane sa yo, yo te konpetan. Se pa menm jan ak ane sa a yon nèg vin di m konsa, Lè mizik lan sou majè, si lè se, se lè sa chante a chante pi wo. Non! Pa t gen bagay konsa. Moun tout moun se te de veritab zatis. Ou travay, ou travay ou bon. Tout moun konnen w bon. Epi. Gon gran tèt ki vin avèw li di met misye nan djaz papa. Epi Roman nou batize kòm atis. Se konsa sa te ye. Ou konprann? Se pa ap aprann bagay sou YouTube non lè a pat gen YouTube. Kounya yon pakèt nèg yo vin ap aprann sipwennse sou YouTube pou yal gen djaz. Non monchè pat gen bagay konsa monchè. E gon lòt remak mwen fè la a, e m pral fè yon ti kraze peyi a.
Map tann maestro a ki pral kraze peyi a epi m wè gen yon patnè la kap dim ke se se ti papi ki tap jwe a please voye video a pou mwen voye mizik sa pou mwen de fason patikilyè paske m kwè se nan mizik sa ke m tap tande 2 guitar yo epi lè map tande nan mizik David la
e lè map tande la m di aah map tande 2 guitar la m tande pozo yon bò m tande ti papi yon lòt bò konpliman men m pat gade video a.

li pa konn sil pa soti deyò ase klè wi paske li pa li paka konnen men se menm jan map tande tèt mwen la nan monitè pam nan mwen konekte dirèkteman nan anplifayè a men son sa se pa li menm kal deyò a se son k sot nan bòd la kal deyò a pafwa Lè li overload deyò a, li bèl nan zòrèy mwen. Pandan se tan li overload deyò a, m pa konnen. Se yon moun k ap ekri m k ap di m konsa ke ou overload. Se sa k rive Ti Papi la a. Ti Papi ginlè w ap tande tèt li byen fò nan monitè pa l la ki anndan djaz la epi l pa soti deyò podyab. Èske w konprann m Maestro? Wi, efektivman. Sa a di se son, sa n fè a la se yon obsèvasyon senp. Oran son obsèvasyon senp. Pase m tou, pandan mwen, li te ta lè sa, li te yon jan ta, epi m t ap tande djaz la, m te ant somèy revèy bagay sa yo, men m t ap tande kanmenm avèk ekoutè m nan zòrèy mwen, m ap tande, epi soudènman m tande gita, m tande gen yon efò k ap fèt nan dezyèm gita a, epi lè m gade m wè yon lòt mesye k pa sanble Ti Papi, men kòm m di w li te ta, m pa t ap gade byen,

Bakon se group sa alon mache men m sonje fè peng peng pong pong peng peng peng men m tande kounya vin tande akonpayman klè nan lòt bò a nan bò goch la ou konprann m di oh humm nèg yo fon chanjman epi lè m gade m wè se pa ti papi atansyon si se pa misye gon pwoblèm gon pwoblèm si se pa misye men enèji m ap gade overall enèji klass m santi. Jazz la yon jan degonfle. Nèg yo pa gen. Kòmsi si w te mi, si moun, alò men fò m di nou lèzanfan, si nou te mizisyen nou, nou t ap santi ke lè w ap jwe ak yon lòt jazz. Lè w ap jwe ak yon lòt jazz se pa menm eskanp lan w genyen non. Ou konprann? Ou gen ou gen yon konbativite lakay ou kounya la. Kòmsi ta di w gen yon jan w plase w, Pou djaz ki sot pase anvan an kounya ou pral pase sou djaz la ou gon konbativite pou genyen djaz la gon konbativite poul genyen wap santi sa lan djaz la men m te santi klass degonfle baww se maestro a ki te vin apre deklarasyon maestro a ou konprann djaz la moral djaz la pat wo m santi gon gon efò ke pipo ap fè gon efò ki pa sanble misye m wè misye vin al fon bagay ouvè lafoul pou l antre bagay Mwen moun yo rete nad marina. Se sa kèm di djaz la mazora. Wi
Mwen konprann ou trè byen. Djaz la mazora.
Mwen konprann ou trè byen maestro.
Pa gen dan devan non. E gwo koze wi. La e gwo koze wi poutine ap pale la.
Djaz la mazora pou mwen menm. Pa gen dan devan. Paske m santi efò ke chantè a fè a poul pase a. M wè efò sa twòp. Li ta sipoze alèz. Ap pale.
Chantè a ta sipoze gen yon alèz. Chantè a ta sipoze alèz pou l fè sa l vle. Ki chantè eksplozif ki genyen yo ta mete devan klas koulye a la a? Imajine yon gazman devan klas, mezanmi. Humm! Imajine w se Gazman. Imajine w se bon, menm zanmi nou Gracia. Imajine w se misye ki devan klas la. Gracia tap di sa. Ki obeyi yo tap fè moun obeyi.
Poutine kap pale. Dave Sierra, Poutine kap pale. Konprann?
Imajine w se Gazman, imajine w se Kino ki devan klas. Imajine w se Choubou nan sè jou, nan sè bonjou ki devan klas la. Imajine w se Kouban ki devan klas la. Se obeyi nèg, nèg sa t ap fè moun mache ajenou. Ajenou. Ajenou.
Ajenou t ap fè moun mache wi. M pa plis rele nan.
So, m ta renmen, m ta renmen piblik la fè extrapolation sa. Imajine yon seri de djaz ki gen la kounya, Ke swadizan ap mennen avek lot chantè. Fè matematik la. Kite m kite Poutine pale papa. Bon bon bon banm redi m di anko. Imajine yon seri de djaz kap mennen la avek de lot chantè fame chantè ki pase oubyen ki lan lot djaz. Fè matematik la pou kont nou. Nan wè ki pwoblem djaz yo. Esak fè m di gon seri de djaz kap mennen la djaz yo mazora. Sa vle di jazz yo pa gen dan devan. Se labou yo ka bwè. Yo pa ka manje may griye. M ap mete l nan langaj pou n konprann. Gon seri de jazzye koulye a la, yo pa ka manje mayi griye. Se labouyi.
Labouyi yo ka bwè. Lord.
Pase yo pa gen dan devan.
E gwo koze.
Eske nou konprann? Poutine te di li pral kraze peyi a.
Djaz yo mazora monchè a. Djaz yo mazora men. Se yon gwo pwoblèm wi li ye. E nap eseye fè konpa dirèk la monte pou nou vann aleksteryè. Pa gen djaz aleksteryè ki gen ki mazora non. Nèg yo se yon seri de chantè atis ekstrèm yo genyen wi. Ke l ke se djaz rap, ke se funk, ke se laten, bon laten an pi rèd menm. Gon seri de chantè ekstraòdinè nan bagay laten sa a.
Ah, yon manti nan sa non.
Oh! Gon patnè.
Men man jwèt wi.
Patnè pa, e, e, e, kòman misye e Marc Anthony gon ah.
Mezanmi, lòt jou gon Marc Anthony ki fèt bò lakay mwen an la, fòm di nou. Mwen te tou prè e gon nouvo venue yo fè la tou prè a la, Elmont. M rete tou pre, tou pre Evenion sa la. Dapal nan makòk Antony an li gentan sou la wout. Men m gen moun ki te ale, yo di m sa yo wè anndan sa se bagay ekstraòdinè wi. Mak Antony an se yon bagay kòmsi nan di w se yon djaz misye ye li menm menm sèlman. Sa vle di, si pou n al vann nan sikui panyòl, fò n gen dèzatis ekstraòdinè. Yo pa pa chenn konsa. Lè yo deside achte konpa lan men nou, zouk konpa yo, alò, yo ka mete l ansanm avèk zouk, kòm nou soti nan menm zòn. Lè yo deside aprann achte lan men nou, fò yo jwenn de moun ekstraòdinè, wi, pou yo achte. Yo pa pral achte sa n gen la a yo non. Hum! Fò n dedouble, wi, ti mesye. E lè n dedouble a, fò n rededouble ankò pou n pase. Klè.
Yo pap ouvè maket. Yo pap ouvè maket la pou ou konsa. Lòt maket yo pap ouvè. Non yo pap ouvè pou ou konsa konsa. Non non non non non. Yo trè trè konsèvatè nan sans nan sans sa. Se bon yo pou pase. Se pa menm jan ak Ayiti tout voum se do non. Ou konprann? Se nan nan maket entènasyonal ke se lè nan di lè n pran e Frans, lè n pran Ewòp, eh nou pran Antiy, nou pran Afrik. Moun sa yo gen atis lakay yo. Gwo atis m renmen la e an o kongo yo rele kofi olomide mesye se pa jwèt non mesye bagay sa ye misye pran responsablite atis li.
Men mo a. Men mo a. Pran responsablite atis ou.
Yon seri de nèg mwen kap chante la m di w djaz la mazora nèg la fin chante nèg la pa menm ka leve pye goch li pou li pa konn pye goch la pye dwat li sou mande nèg la non li pa konnen nèg la pa pale yon lang a nou gen pwoblèm nou gen pwoblèm alò se ki nous amène gon lòt sijè m ta renmen abòde se. Edikasyon skolè yon seri de atis nou genyen nan HMI la. Oh!
Nèg yo sot lekòl twò bonè, Maestro! se yon pwoblèm. Edikasyon. Ou vle rantre la a Maestro?
A, fò n atake l. Pase m di w gon seri de chantè nèg yo pa konn pale yon lang. Lontan lè djaz pou yon chantè, fò w ka fè ti dedikas an franse wi. Fò w konn pale yon ti franse, fò w gen vèb

Nèg a pa konn di bonjou non an fransè. Bon
m vrèman pa M ka fè yon ti pale maestro? Wè ou mèt pale.
Mèsi.
M vrèman panse ke li pa li pa yon pwoblèm de lang, de pale fransè oubyen pale anglè oubyen pale espanyòl whatever. Paske maestro kite m ba w yon egzanp. Yon nèg tankou Miguel Batista li gen yon bagay k ap soti nan ou sipoze gen yon bagay k ap soti nan ou li sipoze otomatik sa wap pwojte a kòm ora li sipoze otomatik epi li sipoze konpatib a moun ki kanpe anfas ou a se menm pa yon kesyon de lang se sa wap pwojte kòm ora a fè li koumbe wi wi entènèt la wi mwen se de wòch ki vin travay pou ou la

de kapasite pou pale an piblik. Wi, wi, se klè, se klè, y ap an sòti de la. Sa ladan. Li pa oblije franse, li pa oblije kreyòl, li pa oblije anglè. Wi, m dakò avè w. Fò k ap kanpe pou pale an piblik. Fò k ap prezante de bagay. Mwen chante alèkile, ou konprann, pou yo di bon anivèsè, pou yo ap swete yon moun bon anivèsè, se tout yon pwoblèm. Nou gon pwoblèm dedikasyon nan bagay sa. M di w lontan, yon chantè fòk s on nèg, se pa nenpòt ki yo konn chwazi pou chante nan djaz. E pa paske nèg a gen cheve siro epi l mete grenn zanno non. Fòk s ou ka pale an piblik. Fòk s on prezantatè ke w ye natirèl pou lè w ap pale pou moun tande. Fòk gen karizma, l pa nenpòt ki jan. Fòk s on bon oratè. E ou pa bezwen konn pale fransè. Li pa oubliye franse. Wi, wi, wi, wi. Li pa oubliye angle, li pa oubliye okenn lang. Men, kòm si sa di w lè w parèt ou pale, tout moun yo tande w. Men, men Leslie Dauphin di w, Woy, m ale. Depi se lè w. Se gwo koze, wi. Leslie konn Sa koze.
la se gwo bagay. Sa, sa di ou pa, ou pa ka pran nenpòt ki moun pou vin mete chantè lan djaz ou. E sa kè m di w, djaz, gon pakèt djaz n ap gade la a, djaz yo mazora. Jazz yo mazora. Nèg yo pa gen Gon anndan nèg yo pa gen Ou gon chantè Depi ou chantè parèt yon kote Fò moun renmen w san w poko chante Bon men bagay la
Fò moun renmen w san w poko chante Oubyen yo pa vle wè w tou san w poko chante Pase w se yon nèg ki pral met pwoblèm la Lè w chantè konsa Sa vle di ou metrize full fasilman. Ou konprann? E nan Eshema la gen nèg ki metrize foul men ki pa konn chante. A son lòt pwoblèm ankò.
Gwo koze ou di la wi.
Gen nèg wi ki metrize foul men yo pa konn chante. Sa rive anpil wi nan Echemay sa. E sa n gen la.
Epi nèg ki konn chante pa ka metrize foul. Ah vwala.
Se pa pwoblèm ke n genyen avèk selwisi oubyen Poutine genyen avèk selwisi oubyen selwila. Se ou fè l ap fè nou wè yon seri de bagay. Gen de nèg la, repete pou yo maestro. Repete, ok, gen yon seri de nèg lan Echema sa la ki konn chante, ki pa metrize foul, yo pa ka move moun yo, lè yo pale moun yo pa okipe yo, yo pase kòm si nan di w une lettre à la poste. Lè chantè a pale, moun pa reyaji, chantè a di leve men, peson pa leve men yo. Men yo konn chante, gen chantè sa. Men gen chantè tou ki pa konn chante menm ki se yon vwa fere lè l pale Vwa fere. vwa fere. Epi lè l pale pèp la obeyi. Gwo pwoblèm wi sa. Son Se yon bagay pwoblèm. son bagay miwo miba wi.
Fò ta gen tou 2 chantè sa yo nan yon djaz e djaz sa yo si w gen 2 chantè sa yo l ap kraze. Lè gen yon chantè ki bon, bon an jeneral nan konpa dirèk la lè yon djaz gen 2 chantè l toujou kraze. E sa m e sa m wè. Ou konprann? Lè w pran Skasha, lè w pran e e e lè w lè w pran e Bossa Combo. Bossa Combo te gen 2 chantè l kraze, lè w pran Skah Shah l kraze, e ki ki lòt ankò, gen plizyè, gen plizyè dja System men tou yo ap kraze, e lè w lè w pran e prèske tout djaz ki gen 2 chantè tou l kraze. Ou konprann? Lè w pran e Zenglen kòt gen plizyè chantè yo kraze, lè w pran plizyè djaz lè w mete 2 chantè kòmsi youn konplete lòt djaz yo toujou kraze. toujou gon jalouzi toujou gon bagay etc jazz okaz sa vle problème nou anpil wi problème yo anpil men nap siyale kisa problème yo ye e pa kont fòm voye di Mario yè Mario Devolcy mèsi anpil pou pou tout enfòmasyonl tap bay yo se toujou yon plezi pou n tande Mario Devolcy. Lè m pale avèk Mario, misye di m, Moman sa a se moman Poutine, papa. Kareman! A pa okipe Mario non. Mario di m se moman Poutine. A pa okipe Mario.
Depi avanyè, l ap di m sa chak m pale avè l, A moman sa a se moman Poutine, papa. A vle di ke ou rive nan zòrèy moun yo, Maestro. Monchè, n ta swete sa e sa n ap di yo, nou ta swete moun yo se pa chèlbè n ap fè,

Se l'ensemble. Tropicana pap vann on grenn chantè. Pa egzanp Tropicana pap vann T-Lick, li pap vann on grenn lòt chantè la. Ok. Ou konprann?
L'ap vann djaz la. Peterson di w, Peterson, Peterson Merius, misye di w Flav avèk Katalòg nan Gabèl. Eeh!
Bon fòm diw ou vlem dil janl ye a se pa gwo chantè nèg sa yo ye. Nèg koze ki koze.
Nèg sa yo pa antre nan bagay ke nap pale la nèg sa yo se ti Kitem bwon ti dlo tande paske nap fè se nou kap fè se nou kap fè poutine kraze peyi a kitem bwon ti dlo. Nap enèvem monchè mesye bagay nap enèvem mesye nan map pale de gwo chantè bagay bagay djaz blende bagay epi nèg la vin palem de de de. Djaz ki gen kè di. Nan palo djaz gen kè di bay djaz ki fè reson Mesye.
Kite m bwè yon ti dlo. Ou pa fèt pou fè nèg yo sa menn. Nèg yo e bladam, ni katalòg ni flev se e bladam yo ye. Ou pa fèt pou fè sa maestro. Alò,
se mwen k ka di sa? M pale nou e mwen k ka di sa, e m konn poukisa m di sa. E pa kont m kont ni Fliv, ni Katalòg non. Nèg sa yo m vle yo fè plis efò. Wi, wi.
Joseph Josué! Men, men w fè Makan rire lan m wi.
Pa egzanp Dpi Express li konn pase twòp chantè ou wè l toujou djaz la toujou kraze Scorpio djaz yo toujou kraze gen twòp chantè.
Tank yo renmen zen anba live sa Menm si ou wè yo ret la papa Yo pa di anyen Anpil nan yo renmen zen Se pa de la kap rele anmwe Poutine kraze peyi
Ou wè T-vice manke kraze Akoz de 2 chantè Swa met ou chantè ki konn chante la kounye a la lòt ansyen chantè a blaze ti ti fas ap kraze.
Ou panse ti fas ap kraze? E zap kraze wi. Pase si lòt chantè a debake la lèm di w sa e e e kèt m pa janm ka sonje nèg yo ni Robert.
Olivier Durette. Non met on si yo met on chantè devan ti vice la on chantè tankou ti batè a

E T-vice, T-vice pral gen pwoblèm 2 3 jou. Roberto fè yon ti spò. Roberto, Rob. Pale chante a kòmanse granmoun. Eben voye, voye mesaj pou Roberto. E, e se bay, se bay. Chante a kòmanse granmoun, voye, voye mete gason sou Roberto. Sa di vant lan kòmanse, ou kòmanse twò gwo, bay mwen wap danse la.

Ou pa kab mete ou pa kab mete Roberto avan Rode.
Non, men Roberto kòmanse pran nan senkantèn li la. Pa gen tinedje ankò non la. Non, m konnen ke Roberto jwe anpil foutbòl. Roberto ou oblije al fè al fè spò tou. Fòl lòt espò. Non sèlman foutbòl la, gon lòt bagay pou fè. Paske ou gon chantè, ou gon batè kap vole lage kòl anba la, dèyè do w la. Li vin fè w parèt granmoun granmoun menm jan avèm.
Ti piti sa, misye pa jwe non. Misye se vòlò. Oh!
M pè pou misye pa foule pye. Lòt jou m ap di yon batè sa. Li fò n pale misye pou misye pa pran yon foulay. Misye pase, misye ka vole l ateri pye l sou yon pye senbal la epi la li pran foulay. Misye motive nèg yo anpil.
Misye fè djaz la byen. M renmen, m renmen 109 sa misye pote nan T-Vice. Yo bezwen sa. Ou wè? Gon bagay pou n pale de T-Vice. M renmen sa a. Mwen renmen direksyon sa yo pran. Wi.
Son bon direksyon. Se sa nou bezwen. Lè bagay la bon nou dil bon wi mezanmi. Lè bagay la bon l dil bon. Lè map gade ti vaj koulya map veye misye kap al fon bagay kem poko wè. Ou konprann? Se menm jan lè map gade djakout map gade roro kap fè bagay.
Roro se jan ou te di anba live la misye se motè djakout. Oh se motè djakout. Se dèlko dyakout. E map gade map gade e e e map gade konparezon antre dyakout avèk klass. E maestro Richie gen travay poul fè wi. Pase m gen enpresyon nal mete klass nan yon wotè kel pa ye. Epi pandan nap pale konsa nou kòmanse wè nou kòmanse wè anba djazz la. M gen enpresyon m fè sa paske m te gentan mete klas sou yon kategori hors pair e koulye a m ap gade klas mwen di se son des humains epi lè m ap gade nèg yo m wè m wè ti pwoblèm li genyen.
Mh mh e se sak fè nap nou idantifye pwoblèm yo la pou yo ka rezoud pwoblèm yo paske se Pou yo ka rezoud pwoblèm yo se de bagay ki pèv tèt rezoli pèfòman egzakteman tank djaz la vin pèfòman se tank lap pi bon pou nou lè m di w m wè nèg yo mete twonpèt nan djaz la m di m kontan M di, Aah, y ap tande! M pa konn si moun yo wè diferans lan. M di, Y ap tande! M tande twonpèt la. Twonpèt la vin mete yon bagay, epi, e, epi lè Maestro a al jwe Senk Kontinan an, m wè l di, Tèl peye kòm kado vyèj e ineksplore. Alò, e, Onèl, fò m ta fè yon ti blag,

Maestro a di l wi.
Waw. Bon, m fèmen parantèz la. Si n pa t tande l al tande l. M fèmen parantèz sa tou kou. E pi, m wè djaz la te byen pase. Sèl chante a k banm pwoblèm. Avèk maestro a m santi moral misye ba. Moral misye ba e m pa gen enpresyon maestro a te byen panse lè l di l ap kite djaz la l ap kite mizik an 2023 a non. M poko fin avè misye non.
Ou poko fin avèk, ou poko fin avèk maestro a? Non.
Ou e men pale avèk maestro a. Sa m ap di maestro a ankò. Mwen di maestro a e pran yo bon m te di yon bagay sou bagay disip la bay remak m te fè sou Gazzman nan ke gon fòs ki vle fèmen Etchenmay la lon sans pou yo domine l fò n pa bliye. Ou konnen ke Boby Denis pale de bagay sa avè m an aparte sa w di a la. Uhmm
gon fòs ki blen fèmen Etchenmay la jan l ye a pou yo domine l alò mwen di maestro Richie se manyen yo manyen w.

Li vin fò fèb, epi yo frape w. Korije kay ou. Si w pa an dezòd, pa gen pwoblèm. Men kapab se ti dezòd ou fè tou ki retounen vin jwenn ou. Ou panse ke Muse la ale?
Tout bagay prale. Lè w an dezòd, tout bagay ale. Pase fò w rebalanse w. Fò Maestro a rebalanse l wi. Fò l clean tèt li.
Fò l clean tèt li wi. Rebalanse w wi. Pase si w nan ti dezòd. Tout bagay pral kite w wi. Pa bezwen wè w wo. Lè w wo konsa e lè sa w pran pi gwo so wi. Moun ki plat atè pa tonbe non. Lè de pye w sou latè w pa tonbe non. Ou konprann? Lè depi yo sou latè ou pa tonbe. Lè w twò wo, ou montre twò wo, epi ou pa pare pou wotè sa a, w ap tonbe bip! W ap pran yon so tankou yon wòch.
Gwo koze, gwo koze k ap pale la. An n pale a misye. Ou te di dekoupe sa, n ap stil. Dekoupe l. Wi.
Ou kapab lan ti dezòd, ou kapab fè dezòd. Li nòmal pou w fè dezòd. Men lè w fè dezòd la gen konsekans paske se yon Son pot drapo ke w ye maes la son pot drapo. Ahh m renmen sa.
M renmen sa. Pot drapo a. Ou konprann ou genlè friz.
Ah yap jwe nan yap jwe nan entènèt maestro a la.
M friz? Ou te friz talè a e kounye w bon? Kounye a m bon men misye Bay internet li a la. Ou wè.
Ou bon ou bon wi la.
Konya nou bon? Yes.
Ok.
Vwala. Dous si maestro a ou kapab fè ti dezòd, korije kay ou. Pirifye ou. M renmen mo sa a, pirifye a. Pirifye ou. Mande granmoun kòman pou pirifye ou. M kwè w ap bezwen yon ti sèl lanmè, w ap bezwen dlo epi w ap bezwen dife pou fè bagay.
Dlo benit? Li pa oblije benit. Bon, men, sè, maestro Josèl, genlè, ou genlè pa piti non, maestro. W ap bezwen dlo pou fè bagay sa yo. Ou di dlo avèk dife wi. Dlo a dife nan menm. La nou fè dlo dife avèk sèl. Nan menm fraz la wi maestro. Wi gon seremoni pou fè ak bagay sa yo pou pirifye w. E gon lòt bagay m ta di wi kèt ou kwè m ta di bagay sa. Maestro wè m mare karaktè m avan m di l. Gen pou mete

Klass son gwo bagay li ye la nan menn nan. Nèg klè.
Ou konprann?
Son gwo bagay li ye. E li k ba e li k ba w manje, li ba yon pakèt moun manje. Klass itil. Men, men. Li pap kite okenn moun vin kraze djaz la la. Non, non.
Men Mylène Pierre Louis mwen mande w what in the world is wrong with you?

Depi n fè chwa sou grad mwen m desann atè. Jan m konnen m t ap ret anlè a bon nou desann atè. M byen kontan m pa ret anlè, nou desann atè. Pase lè m ret anlè a gen bagay m ap di nou pap konprann. Wi, kal leje!
Nou pap konprann. Nou pap konprann ni m pap tradui pou nou. M pa la pou m vin tradui anyen pou nou. Se odyans la se pou n fè efò, pou n fè rechèch. Matan m te vin la pou m pale de leve sika Pisces. Ki sa l ye? Hum! Maestro!
Men men misye di w wap byen pale Renold Felix di w wap byen pale men ann rete nan mizik.
Non non Renold m pa dakò. Mizik lan se c'est un ensemble. Sa vle di mizik lan remake byen se tout chantè tout moun ki konekte woo ki fè mizik lan pase byen nan le mond nan mond a travè. Wi wi wi wi.
Pase gen yon pakèt jwè tankou si w pran Mick Jagger, pa Mick Jagger non John Lennon Nèg sa fè yon pakèt tan India ap etidye les raga. E sak paw Beatles, the Beatles. Sa sa di nèg sa yo etidye anpil. E yo di Mick Jagger konn al Ayiti nan afè vodou, nan seremoni vodou. Wi, nèg sa nèg sa yo l fè bagay yo fè bagay sa yo souvan wi. Toutan yo nan seremoni vodou. Jiskaske te rele yon album yo Vodou Lounge. E e e se sak fè zanmi mwen ki gen djaz e e Clifford Sylvain te gen rara machine ki ouvri nan stadium nan Yankee Stadium pou Rolling Stone des Haïtiens. Ah bon? M pat konn sa non. Ah ah!
Ah monchè, yo te pran rara machine ki te vini avèk Frisney Auguste tout nèg sa yo, yo te fon yon yon yon klib, yo te ouvè pou Rolling Stone nan plizyè show pami lèkèl nan Yankee Stadium. Sa w ap di m la a?
Oh, nou te gentan rive lwen. Y ap chèche bagay wi.
Moun, moun etranje sa yo, y ap chèche bagay. Gen yon seri de bagay nou genyen nou menm, epi n ap, nou vag, nou vag sou yo. Y ap chèche yo wi. Clifford di m konsa nèg yo se batay yo batay nan lounge, nan yon kote nan, nan, nan, nan backstage. Epi m pa konnen pou kèl rezon yo leve batay ki fè Rolling Stone fire nèg yo. Oh!
What the,
Nou pat konn sa right bon banm lagel pou nou la Nou gentan rive lwen ayisyen rive lwen ayisyen rive trò lwen trè trè trè lwen mwen jwe white house avèk boulo wi sou Obama white house lè sa se apre Dener te ale avèk Emeline Michel m kwè white house wi. Ayisyen te gentan rive trè trè trè trè lwen. Ayisyen yo konnen nou. Se paske, alò, fò m di nou nou pa prepare sa n gen pou n vann nan. Pa gen moun pou vann ni. Se gen mizik ayisyèn. Mizik ayisyèn nan long, rich e bèl. Nou pa gen moun pou nou vann ni. Se sa k fè nou ap pale la a. N ap pale toutan pou konpetans atis yo, pou yo monte nivo a. Nou gen bagay pou n vann, men nou pa gen moun pou vann ni. Se kòm si nou gen manje, nou gen, nou gen, nou plen manje an Ayiti, men nou pa, nou plen bagay an Ayiti, men nou pa vann anyen, sèl mango fransik mwen ka vann nan makèt la la. E nou plen bagay ki pou vann. E nou te konn vann lontan. O, èske, èske, èske, èske piblik la, èske nou wè pwoblèm yo? Nou te, nou gen bagay pou n vann. Nou gen kilti pou n vann. Nou gen vodou. Lè yo kite vodou a nan men n, se pa pou n ap fè makakri an Ayiti non. Se pou n vann a leksteryè pou n rich wi. Se yon richès enposib vodou a ye. Se yon richès inestimab wi. Men nou pa konnen. Nou pa konnen. Nou pa vann li. Li gen mizik li, gen manje l, gen ar ki derive de vodou ki bèl. Tout bagay nou pa ka vann yo. Nou pa konn vann. Nou pa gen moun pou vann. Podyab nou. Se sa k fè Top Groove enpòtan. Top Groove se prepare l ap fè yon ti preparasyon podyab sa n ka fè avèk nou pwòp peti mwayen n ap bat pou nou pou nou richep e nanm ayisyen an. Se yon gwo bagay n ap fè la wi. Gwo lekòl. Gwo lekòl n ap fè la. Gwo chay. Se yon gwo chay nou met sou do n la wi. Se gwo deklarasyon n ap fè la wi pou di nèg yo. Se refè nap refè ayisyen an menm wi le pèp ayisyen e refè nap refè yo wi ti jèn yo lè nap pale di ti jèn yo de bossa combo de de de de tabou combo de bagay ki pase se richès yo kite pou nou wi eske n konprann sa se gro bagay nap fè la nap richep de haitian mind Psyche e pa may non, the Haitian psyche. Sa nan ap refè tèt moun yo. Sispann leve men pou tout kalite bagay. Pa leve men. Fò n jije si bagay la bon dabò avan nou leve men. Bob Marley te gen yon mizik konsa wi papa. Bob Marley te gen yon mizik Don't let them fool you, don't let them school you. Exactement.
Or even try to fool you.
Evan di moun yo tou. Paske lè yo deside pran pran may nou epi yo shape li nan fason pa yo. Epi ou vag sou tout afè pa w yo. Egzakteman.
Ou vin pa anyen. Pase Ayisyen an nou rich. Peyi sa nou wè ki pòv la a, se yon peyi rich li ye, nou pa konnen kòman pou nou esplwate jan Ayiti bèl nou pa konnen.

Ou konprann? Donk e se sa k fè ba alò pou moun ki endesi ki pa konprann lè m ekri an, moun ki pa konprann sa ta Top Group ap fè a m esplike yo an kreyòl men ki sa Top Group reprezante. Top Group e bon jwèt non li. Klè.
Se bon jwèt n ap fè la. Nou vin la chak maten n ap pale ou konprann se yon pakèt travay m kite bagay. Pou m vin fè sa la, pase m gon opòtinite pou m di de twa mo si mo sa ka kontribiye nan nan kòm si ka kontribiye pou chanje kèk bagay.
Chanjman pa fasil.
Sindy Sindy Jeanty voye di w dekolonizasyon mantal la fò l fèt.
Egzakteman.
E se la a pou n kòmanse l. E la pou n kòmanse l. Nou gen anpil bèl bagay. Tankou pou m di w vodou s on richès yo kite pou nou. Lè m gade, pou mwen menm, Pòtoprens ta gentan gen yon gwo tanp vodou. Ou wè bagay ki sou Channmas la? Fòk se yon tanp vodou pou ta anba l. Pou tout moun wè la gen yon tanp vodou lè w bezwen al pase yon kat, lè w bezwen konnen sa k pa mache, lè w bezwen fè yon bagay vodou. Pase enfòmasyon se enfòmasyon. Mwen menm m pa ba yon medsen plis enpòtans ke yon houngan non mwen. Klè. Ou konprann? Yon bann rara, yon yon òkès filamonik pa pi enpòtan ke yon bann rara pou mwen non. Ou wè kote m ye?
M renmen sa.
Yon òkès filamonik New York la, li pa pi enpòtan pou mwen ke yon bann rara k ap jwe an Ayiti non. Okontrè, bann rara pi misterye toujou ke òkès filamonik la. Ah! Lontan!
Lontan!
Se òkès filamonik lan si lap eseye entèprete bann rara wè ki prale pwoblèm yo pral genyen. Ou konprann? Epi bann rara ka entèprete òkès filamonik la yon ti moman. Eske eske moun yo santi kotem ye a? Ou wè? Banm repete ankò. Yon òkès filamonik ap gen plis pwoblèm poul entèprete yon bann rara Lewogàn ke yon bann rara Lewogàn ka gen pwoblèm pou entèprete òkès yo ladan yo.
Pa gen manti nan sa. So nou wè degre de difikilte yo, nou pran bann rara o kòm si se yon bann rara, se yon bagay dezòganize konsa konsa. Men pou repwodui son sa a, fò w leve bonè. Bann rara.
Pou repwodui son bann rara, se pa yon bagay fasil non. Yon bagay k ap manyen nanm ou, k ap touche nanm ou. Se pa nenpòt bagay ki ka touche nanm ou.

Gon bagay ki gen an Ayiti, Ayisyen gen yon pouvwa denpwovize, se yon bagay ekstraòdinè. Lè w tande de machann ap joure, se gwo koze wi. Lè w tande yo mete chante sou ou nan bann rara, nan bann madigra, se gwo koze wi. Chante nan manifestasyon, se gwo koze wi. Lè moun ya chante, m pa vle, m pa vle, m pa vle dan dan dan, m pa vle, m pa vle. Men se gwo bagay wi. E pa de bagay inosan. Non, se bagay ki sot lwen. Nou gen yon pouvwa de pri. Alò mwen menm mwen wè Ayisyen yon lòt jan. Mwen menm depi m te soti a Lil de Gore, alò ou konn nan lè moun ya di Agoye, Agoye, se Lil de Gore, au large de Dakar. Se la esklav yo te tranzite

Son pakèt kantite nèg yo pran sou lè kot yo vè an Ayiti se pat moun nòmal yo te ye. Son pakèt nwa andursi ke yo te ye. Se sak fè yo yo pase tout mizè sa pou rive la. Son Ayisyen pa nenpòte kwa. So lòt pèp pa gen tout rezilyans sa pou yo pase mizè sa. Non, yo pa gen dan sa. Yo tap gentan mouri. Yo tap gentan mouri an wout. Pase fò fò, depi lè yo fenk pran w lan lagè a, yo, ou poko pare non pou yo vann ou. Yo prepare w al Lil de Gore pou yo chip ou an Amerik. Ou pase 4 mwa sou lanmè. E lè w rive yo pa vann ou toujou, ou pase 4 mwa atè pou y ap ba w manje pou vin, pou vin kosto. Donk ou pase prè de 12 mwa nan wout, san w pa dekouraje, san w pa mouri. Sa k rive yo se dè ekstrè. Ou konprann? Se des zandursi. Se sak fè pèp ayisyen an pa nòmal.
M lage rasin nan pou yo bossa combo a. Wi.
Yo pa konn sa. Bon nou di tout moun mèsi.
Bon Maestro nap swete tout moun bon weekend epi fò moun yo pase nan zèl la e.
Pase anba zèl la fèl vole.